Bon m di ayibobo pou tout moun ki pral tande nou la a, Roshanna Ghost se Augustin Saint Laurent Vodou Ayisyen an k ap dirije Vodou a, k ap dirije Wayòm Vodou Dayiti. Premyèman, Evonus Georges Auguste se yon moun ki vrèman t ap fè yon travay ekselan nan Vodou a nan peyi Dayiti, nasyonal, entènasyonal. Se yon moun ki te gen anpil foug e ki te prè pou l batay pou mete Vodou a a pi wo nivo menm jan mwen menm tou. Se menm travay sa m ap fè. Se reskonsablite pa m menm pou m ini tout òganizasyon yo ansanm pou n ka fè yon travay kolektif, pou n ka fè yon sèl vodou e pou n kapab mennen peyi a ale a bon pò, pou n kapab mennen kilti a ale a bon pò. Malerèzman, li rive lè l, li travèse l ale a lada. Men jiskaprezan, e m kwè ke fineray li ta sipoze fèt samdi maten nan biwo etnoloji dikote Channmas. Mwen panse tout vodouyizan ke m evite tout vodouyizan nèt an jeneral, zanmi l yo, konpatriyòt li yo, pou yo debake an foul, pou yo kapab vin pote sipò pa yo, pou n kapab akonpanye l e vrèman pou n voye l ale Alada anpè, avèk kè kontan, avèk jwa. Avèk respè youn pou lòt. E m ta swete ke pou pa genyen sa yo rele divizyon ankò. Sa yo rele chire pit oubyen tak o tak antre youn de lòt. Paske nou bezwen fè yon sèl. Nou bezwen ini nou. Nou bezwen fè yon sèl a vodou an. Paske Ayiti pa kapab ankò. Si pa nou k pou mete tèt nou ansanm, pou nou mete ola, pou nou mete yon lapè nan peyi an, sa p ap fèt. E si n pa fè l, yo p ap fè l pou nou. Si yo vin fè l y ap fè l kont nou, y ap fè l a lavantaj yo. Pale avèk nou, ki sa Evoni Jòj Ogis te reprezante nan vodou ayisyen an? Bon, si m ka di tout sa yo, se paske l te reprezante yon bagay ki lourab, yon bagay ki te vrèman enpòtan. Paske nòmalman, yon moun ki te gen foug e ki pa t pè desepsyon, ki pa t pè imilyasyon pou l travay pou vodou a, E m di menm tou mwen menm, sa vle di ke depi aprè depa m ak Jesnè Bovwa, se li menm mwen menm, kenbe vodou a. Sa di kounye a li travèse alada, kounye a nou pral gade kòman nou ka fè ant Wayòm Vodou Dayiti e KNVA zantray yo, pou KNVA rejwenn mwen, pou zantray rejwenn mwen, pou tout òganizasyon yo rejwenn pou nou fè yon chenn solidarite pou nou kapab fè vodou a fè yon sèl vodou. e pou n kapab vrèman pwochen moun ki prale al ada tou pou ti bagay sa ki gen ti vid sa ki genyen an ti mezantant sa ki genyen an pou pa genyen l ankò paske nòmalman nou bezwen ini nou nou bezwen tèt ansanm nou bezwen lapè lakou yo lakou yo tanp yo ougan manbo yo m envite yo tout nèt pou ke yo ta vini nan fineray Evoni nan etnoloji a m kwè apre sa yo pral fè dènye pwen an e Akayè. si Granmèt la kontan. E di pale avèk nou, nou e nou konnen ke Evoni Jòj Ogis nou te gon bon relasyon depi lontan. Èske ou apri ke li kite timoun e èske ou apri tou ki maladi ki fè nou pèdi l nan vodou a? Bon, m kwè se te yon koze kansè. Li te kab gen plizyè lòt ki akonpanye kansè a men m kwè ke se kansè a. ki mennen l ale, men timoun li yo, yo la, gen pitit fi, gen pitit gason, gen Evens, delege nasyonal KNV a, e gen Guethorde yo, m panse ke yo tout tou, yo pa gen, m pa panse yo gen twòp pwoblèm avè m, pou ke pou nou wè kòman nou kapab fè pou nou fè yon sèl Vodou. Pase Evrony te gen tan antann li avè m. Li te gentan ini avèk mwen pou ke nou kapab vrèman fè yon chèn solidarite pou n fè lapè nan Vodou a. Kòman nou konte. Lapè a ap fèt e l oblije fèt. Kòman nou konte ede fanmi an nan fineray la? Bon, m panse ke mwen te rele kabinè PM nan, m te rele. Primati, m te pale avèk yon ansanm de moun, m pa konnen si, pase m te di pou yo tcheke avèk, pale avèk yo dirèkteman pou yo pa pase pa mwen menm. Egal m pa konnen egzakteman ki sa ki fèt, men m ta, m swete ke yo fè yon bagay kanmenm, men m poko ka di w ki sa ki fèt ak ki sa k pa fèt. Jodi a Evoni ale, se yon gwo kou nan vodou a. Men se nòmal, se yon gwo kou men li pa, alò kò ale men nanm nan rete pou ede nou travay, fè vodou a mache. Paske travèse l travèse l pa mouri. Nan ki fason l ka ede nou? Bon, espirityèlman, mistikman, kiltirèlman, enèjikman l ap ede nou. Ki mesaj wa vodou a genyen pou tout vodouyizan yo? Tout vodouyizan ann mete tèt ansanm ann fè lapè. Lakou, sosyete, tanp vodou yo, òganizasyon, asosyasyon, federasyon, konfederasyon. Ann mete tout ansanm pou n fè yon chèn, pou n kapab fè yon chita, pou n kapab fè yon vodou lajman laj pou ke moun sispann betize avèk nou.